Mwen di bonjou e mwen di bonswa a tout moun kap tande mwen. E nou konnen ke chak weekend, chak semen. Nou genyen de konferans ke nou fè epi nou mete yo sou odyo. E kom nou toujou di, odyo sa yo sèvi sitou pou moun ki vle, pou moun ki enterese. Se patisipasyon pa nou nou bay pou bon mach peyi sa. Alò, jodi a nou pral trete yon sijè ki ki osi enpòtan ke tout lòt yo. Se sa n ta ka rele ki. Alò, avan ke nou di sijè a nou, otefwa nou te trete yon, nou te fè yon konferans sou sa ki rele, kisa ki yon lidè? Kisa ki yon lidè? Nou te defini mo lide a pou nou e nou te pran vèb la. E otrefwa nou te fè yon dezyèm konferans ankò sou toujou lide ki misyon yon lide. Enben jodi a nap fè l sou sa k rele ki wòl yon lide. Ki wòl yon lide? Alò nou wè. Wol yon lidè dan tout peyi bon an nou di nan tout peyi di mond nan tout peyi di mond lidè a gon wol e konstitisyon peyi sa yo toujou byen defini wol lidè a. E nan administrasyon, yo genyen yon bay ki rele deskripsyon de tach ki bay moun nan anplwaye sa ap travay ki atribisyon l, ki responsabilite l fas avèk sèvis sa yo ba li a. Si se yon direksyon, si se yon chèf sèvis, si ou rive nan nivo minis, e ben minis la nan... Sa k rele palman an, senatè, depite yo ba nou bagay ki rele fèy de wout. Fèy de wout la se menm bagay la toujou, deskripsyon. Kisa ou gen pou fè nan pòs sa? Anben se menm jan avèk yon prezidan, prezidan sanse li bay slogan pa l nan kanpay li, men lalwa, mè. sa nou rele konstitisyon an, li defini tout sa yon prezidan genyen kòm responsablite. E sa ki responsablite a, se pa paske nou pral fè l pou premye fwa, se nou k pral di prezidan ki wòl li.

ke moun sa depil fin bon nan pòs la tout sal te wè kòm deskripsyon tach li sak rele responsablitel la genlèl chire li jetel ou di mwen liv sal gen lakay li a ki esplikel kisal gen poul fè antanke senatè depite Prezidan majistra, liv sa pa janm pase kote liv sa ye. Li pase lwen pou pa janm gad sa. Ebyen, gen de bagay konstitisyon an pa wè. E yon moun ki sosyolog, ki politolog, ki sikolog, li ka wè pi lwen ke konstitisyon an. Paske pa bliye konstitisyon an, Se moun ki fèl, se imen ki fèl. Li gen feblès li. Alò, gen yon yon sòt de sitasyon, di mwen gen yon obligasyon, gen responsabilite ou pwèn vi sikolojik yo bay avèk yon lidè. Men avan ke nou di ki wòl lidè a, responsabilite lidè a, Gen de moun lè wap pale de lidè yo panse ke yon lidè se sèlman yon prezidan de la repiblik. Preske tout kote ou pase gen lidè. Gen lidè. E trè souvan gen de timoun yon paran gen 2 pitit, gen 3, 4 pitit. Depi tou piti a bas âge. Manman ou papa sal gentan wè kiyès ki tèt fanmi an enben moun ou di se li kap tèt fanmi an se li menm nan moman sa ki lidè a sa ka rive ou twonpe ou di sa epi kelke tan aprè kelke zane aprè ap wè moun ou te swete ki tèt fanmi an se pa li menm vre men moun ou wè kounya la ou santi se li menm ki tèt fanmi an. Malgre laj li, li gen dizan, li gen douzan, li gen uitan, li gen setan, li gen kenzan, li gen ventan, m pa konn ki laj li genyen. Ou gen de, twa, kat pitit epi nan kat timoun sa yo ou wè se li menm ki toujou ap pran desizyon, ki toujou yon kominikatè. Anben, moun sa se li menm ki tèt fanmi an. E nan moman sa menm, se li menm ki lidè a. Alò, nou genyen Plizyè kalte lidè jan nap pale la. Nou genyen lidè eklezyastik, sa se relijye yo genyen ni, katolik genyen pwotestan genyen. Nou genyen lidè politik, o pwen de vi politik gen lidè politik. Alò nou vle klarifye pou sa, se pa paske moun nan nan pòs politik ki fè son lidè li ye. Ou gen dwa wè moun nan nan pòs politik, se sikonstansyèlman ki fèl la. Se pa paske ke son lidè li ye. E se sak koz ki fè ke nou te defini pou nou, diferans ki genyen ant on chèf, on lidè, e lè w bay on pouvwa, ou konn ta bay on moun on pouvwa epi l pran on lidè. Epi w ap sezi wè, se moun ou pat bay pouvwa, se li menm ki ap jwi pouvwa. Paske se li menm ki on lidè. Nou konprann sa m di la. Alò m te di ke genyen plizyè sòt de lidè. Gen lidè pozisyonèl. Yon lidè pozisyonèl se yon moun k ap bay pozisyon l tout tan, l ap pale nan tout radyo. Yon lidè k ap pale anpil se yon lidè pozisyonèl. Yon lidè ki apiye tout mouvman kap fèt nan peyi, ke l se grèv, ke l se manifestasyon, se yon lidè pozisyonèl. Yon lidè ki renmen pale nan radyo, tout kote ou pase ou tande vwa l, se yon lidè pozisyonèl. E trè souvan lidè sa pa gen pwojè. Li pa gen vokasyon non plis pou l dirije yon peyi. Paske li pa gen tan pou reflechi. Li tèlman pale anpil. An sikoloji yo di ke yon moun ki pale anpil li pa janm reyalize anyen. Yon lidè ki pa genyen sa nou rele diskresyon, se ta di ki tripòt, se yon lidè pozisyonèl. Nou konprann sa? Nou sonje pèsonaj Moris Siksto ki te di. Al gade nan fatra madanm nan kisal fè, ki manje li te fè yèswa. Epi lè moun sa retounen li di wi mwen mwen mwen pou mwen bagay a ranm mwen sesi lòbèy enben moun sa yo te voye a se li menm ki yon lidè pozisyonèl paske yon lidè pozisyonèl trè souvan se yon mesaje li toujou ap travay pou yon sektè toujou ap travay pou yon moun se yon pòt pawòl li ye yo voye l al gade al wè sa w wè vin di nou sa ou wè. Yon lidè pozisyonèl se yon lidè ki toujou vle pran lapawòl nan non yon gwoup san ke l pa konnen sa gwoup la panse. Se yon lidè pozisyonèl. E yo defini an sikoloji vrè lidè a ou di mwen si n ta di nan sektè politik la yo di ke yon vrè lidè se yon lidè relasyonèl. Paske yon lidè relasyonèl, se yon kominikatè. Se yon nèg ki kredib. Se yon nèg ki gen etik pwofesyonèl. E se yon nèg ki gen entegrite. Sela vle di ke si moun nan genyen 4. Kalite kle sa yo, li pa ka trayi yon peyi, li pa ka bay manti, li pa ka vòlè kòb peyi a. Paske yon moun ki entèg, li pa ka fè sa k pa sa. Yon lidè relasyonèl, se yon òm de prensip li ye. Se yon moun ki renmen prensip. E yo di ke yon lidè relasyonèl non sèlman se yon òm de prensip li ye, e trè souvan li konn prefere prensip ke manje. Alò pou yon bagay ki trè presye, manje, sa vle di ke si w pa manje w ap mouri. Men l konn prefere prensip, disiplin. ke sak rele manje. Depi nou di manje nou wè sak rele vi pèsonèl. Nou konn tande moun ap di a entèl ap pre entèl ap e ap defann enterè pèsonèl li. Nou konn tande moun ap di sa. Se pa yon move bagay li ye lè yon moun ap defann enterè pèsonèl. Li pa yon move bagay. Li son move bagay. Se lè ou wè tèt ou sèlman ou pa wè pèsòn. Lè sa ou vin egoyis, egosantrik. Nou konprann sa m di an? Sela vle di ke lè ou pran, lè nou di ke yon lidè relasyonèl se yon moun ki trè disipline. E se sa k koz ki fè ke lè y ap defini yon lidè Disipline, Yon lidè ki renmen disiplin, epi lè w pran mo disiplin nan nan lang latin nan, yo di w disciplina, ki siyifi elèv. Ki siyifi elèv, aprantisaj. Sela vle di ke yon. Lidè relasyonèl, li fè tout vi l kòm elèv e l fè tout vi l kòm pwofesè. Li fè tout vi l ap aprann. Sa konn rive w ap montre yon moun ki sa pou l fè pou l pa fè erè, epi l di w, non, m konn sa pou m fè wi. Epi w kite l. E pi lè w gade, se pa sa l fè. Li fè yon lòt bagay. Se menm jan avèk yon moun ki renmen bay, men l pa renmen resevwa. Enben, lè w yon, yon lidè, ki a pa lidè li ankò non, lè w pran, lè w yon lidè, sa nou rele lidè yo, ou wè l renmen bay, sa vle di ke l renmen rektifye moun, renmen korije moun.

Li pa janm fè erè. Se pa li k fè sa. Tout sa l te di l t ap fè nan kanpay yo l pa fè yo, li di se pa li menm. Se tèl gwoup ki fè sa. M t ap fè tèl bagay. Men se tèl gwoup ki bloke m. Sa se lidè pozisyonèl. Men lidè relasyonèl la, lòske l te di l ap fè yon bagay, li pa fè l. Li pa tann ou mandel li non li mache sou ou poul diw eskizem se fòt mwen mwen te di mtap fè tèl bagay mpaka fèl mwen mande padon epoutan lidè pozisyonèl la li menm lè moun yo mandel bagay sal te di ltap fè a pwomès li di al pa fèl Li di se pa moun yo k fè sa. Se yon gwoup moun k ap fè politik ki kont li ki fè moun yo pran lari. Paske yon lidè pozisyonèl, li pa janm fè erè e li pa janm mande padon. Tandike yon lidè relasyonèl, li mande padon lè l fè erè. Li di se pa moun ki fè sa se mwen, se fòt mwen. Wi se vre m te di sa, m pa fè sa vre. Nou gen rezon. M pral korije sa. Se sa k koz yo di ke yon lidè relasyonèl se yon nèg ki se yon òm trè disipline. E lè w pran disiplin nan, nan lang latin ou di disciplina ki siyifi elèv, aprantisaj. Sa vle di ke yon lidè relasyonèl se yon moun ki toujou lekòl. Li toujou ap aprann. Li pa janm fin konnen. E li pa janm di l konnen non plis. Se lè w anfas li w ap pale avè l a pou w wè l konnen. Men li pa janm di sa. Èske n konprann sa m ap di a? Èske n konprann sa m ap di a? Sela vle di ke nou genyen depi 1986, m pran dat sa a, jiska jodi a an 2019, anben Ayisyen, pèp Ayisyen fè tout vi l ap vote lidè pozisyonèl. Paske Ayisyen yo trè santimantal. Trè sansasyonèl, trè emosyonèl. Yo sitou vote moun ki pale anpil. Yo sitou vote moun ki pale franse byen, ki respekte tout lè sign de ponktiyasyon, men yo pa janm vote moun ki gen pwojè. Isi Ayiti, nou vote moun sou lapawòl. Sètadi ke nou vote moun kredi sou sa l di a nou vote l. Yon lidè. Alò m sonje yon lè avan m di sa m pral di a, mwen t al nan yon biwo yon lè epi nan biwo m t ale a akote biwo a te gen yon lòt biwo, te gen yon lòt chòp, tankou yon sòt de garaj epi m wè yon gwo flam dife. Sa te fè m enkyè, m te panse se kèk fil ki pran dife o pwen de vi elektrisite. Epi te gen yon dam mwen te jwenn kòm resepsyonis, epi m te mande, m di, o, men gen yon dife tou polo la? Li di m, non, se pa dife li ye. Se yon mesye k ap fè soudi aliminyòm. Epi m di, men, lè y ap fè soudi sa yo, fò tout pòt fèmen? Li di m, non, se paske mesye a fèmen tout pòt lè l ap travay. Li pa vle pèsonn aprann sa l konnen an. Paske soudi aliminyòm alepòk se yon bagay ki te trè ra, li di ke si l montre yon moun fè soudi sa a, enben moun sa a ap pran djòb la nan men l. Nou konprann sa? Li pa vle fòme pèsonn. Li pa vle fòme pèsòn. Li pa vle. Li pa vle. Paske si l fòme yon moun nan soudyi aliminyòm, moun nan ap pran djòb nan men menm. Sela vle di ke moun sa a, li pa yon òm disiplin. Li pa disipline. Paske si ou te pran lang disiplin nan, mo sa a sitou, lè w tradui l an lang latin, disciplina, ki siyifi elèv, aprantisaj. yon moun pa janm fin konnen. Non. Tout tan wap aprann. Kelke swa laj ou te wap aprann. Nou konprann sa map di an. Ebyen kelke tan apre m te retounen nan menm biwo sa, lè m tounen mesye sa mouri. Sela vle di ke li mouri li pa gentan fòme pèsòn. Mesye a mouri li pa gentan montre pèsòn sa ki rele soudye aliminyòm. Ebyen, premye wòl on lidè. Premye wòl on lidè. Premye wòl on lidè relasyonèl, se fòme moun ki pral anplas ou lan. Nou wè kijan l difisil Ayiti? Asirèman gen moun ki di, a, sa mesye sa ap di a, misye tèt li genlè pa byen non. Paske si pou m fòme moun ki pou ranplase m, men e pa Ayiti, an men se Ayiti wi. On òm politik, on òm deta ki se yon lidè relasyonèl, e bi premye wòl li genyen, nimewo 1, se fòme e transfòme moun ki pral ranplase w la. Sela ve di ke moun ki otou de ou yo, nan nwayo sa k rele sèvo kolektif la paske yon lidè relasyonèl premye bagay ke l dwe fè lè l pran pouvwa e depi avan menm pouvwa fò l kreye sa k rele yon nwayo yon nwayo yon sèvo kolektif de moun k ap reflechi se diferans sa ki genyen antre la politik e le politik

Si se yon lidè relasyonèl, li fèt pou l kreye sa nou rele yon sèvo kolektif. Yon nwayo moun k ap reflechi, moun ki gen lide, ki pou fè sa k rele kreyasyon. Paske yon moun k ap reflechi, se yon kreyatè l ye. Moun k ap fè de bòn refleksyon, se yon kreyatè l ye. Di moman ke moun nan vle.

Si yon moun vle dirije yon peyi, si w vle dirije yon depateman, si w vle dirije yon komin, enben dabò fò w te gentan fè pati yon bagay ki rele sèvo kolektif, nwayo, ki se le politik. Kote moun reflechi pou peyi. Paske lè w antre nan la politik, ou antre nan jesyon vil e site. Nou konprann sa mwen di a? E sak koz ki fè ke yo di konsa ke le politik, le politik se politike ki siyifi refleksyon pwofond e la politik se polis, p-o-l-i-s, ki siyifi vil ou site. Bòn jesyon. Sa di lè w antre nan la politik, ou antre nan jesyon. E lè w antre nan le politik, se kreyasyon. E se sa koz ki fè ke yo di konsa ke politis, nèg ki lidè a, nèg ki lidè a son òm, òm de prensip e disiplin. E lè n tradui disiplin, lang latin disciplina, li siyifi elèv, aprantisaj. Sela vle di ke le politik, kèlkeswa laj moun sa te genyen, li toujou lekòl l ap aprann. Li toujou ap aprann. Paske se kreyatè li ye. Se ideyològ yo ye. Ke yo fanm, ke yo gason. Nou konprann sa? Nou konprann sa? Premye wòl yon lidè genyen, se fòme e transfòme moun ki pou ranplase l la. E isi Ayiti, n ap mande nou kijan bagay sa ap fè fèt? Paske isi Ayiti moun pa vle fòme moun ankò. Isi Ayiti moun pa vle fòme moun ankò. Paske nou fèl mal. Nou gon bagay nou vin envante sak rele jesyon de resous imèn. Nou fèl mal. Siw ta ale nan tout administrasyon leta yo, anba wap wè bagay la fèt mal. Wap wè moun ki konnen an, yo pran yon lòt moun yo met sou tèt li. Li pap ka fòme l. Paske sibaltèn pa konn fòme chèf. Se chèf ki fòme sibaltèn. Sibaltèn pa janm fòme chèf. E si l ta rive konsa tou, pou yon sibaltèn ap fòme chèf, anben antrepriz sa, administrasyon sa kote yo ye a l kraze. Paske sibaltèn pa konn fòme chèf. Se chèf ki fòme sibaltèn pou lè l pa la ankò pou sibaltèn vin devni chèf. Men chèf, men sibaltèn pa konn fòme chèf, paske si sibaltèn ta fòme chèf, anben sibal, chèf la vin devni sibaltèn. Nan sans sa n ta ka rele syantifikman peyi a mal jere. Paske gen anpil, m sonje yon lè, otrefwa la se te an janvye, m t al nan yon ministè, youn nan ministè gen yo, lè m rive m te wè yon dam ki te eksite on ne peut plus, eksite on ne peut plus. Lè m pale avè l, m mande l sa l genyen, li di m konsa ke mesye, pawòl pa pou ou, men m santi m gen dè fristrasyon, fò m esplike w sa m genyen an. M di sa w genyen? Li di kòman w ta fè konnen m gen yon metriz an jesyon de resousèmen, ke m fè tèl peyi, e pa Ayiti l fè l. Epi jodia pandan palavò la depi yè m tande bri kouri, bri tap pale tout semèn nan, yap mete tèl moun sou tèt mwen efektivman men yap enstale l la. Moun sa pa gen anyen pou l wè avèk resouzimèn kisa l ye, li te yon resepsyonis epi yap mete l kòm resouzimèn. Tanske mwen menm ki te la ki genyen yon metriz an jesyon de resouzimèn. Manba moun sa. Manba mesye sa. Son mesye. Manba mesye sa. Sela vle di ke se mwen ki pral pote travay la. M pat reponn li. M pat dil anyen. Ou konn sa ke m pat reponn? M pat reponn paske gen de bagay ou pa ka reponn yon moun. Se moun nan ki pou pran pwòp desizyon pa l. Gen de konsèy ou pa ka bay yon moun. Se te mwen menm m konn sa m tap fè men li menm m paka di sa poul fè paske konsa kap pase map di w bagay trè souvan gen de moun yo fè yo fè soufri yo fè abi yo fè enjistis nan administrasyon leta ou konn sa l kenbe kòm pretèks li kenbe kòm pretèks moun yo fè abi a wi m oblije rete paske m gen 40 timoun m bouche m oblije bouche nen m pou m bwè dlo santi. Non Moun ki repete bagay sa yo se moun ki pa gen lafwa 1 Moun ki pa gen karaktè Paske gen de moun si w fè l sa l ap bliye si l gen 40 pitit Yon lidè pa aji konsa Lidè relasyonèl pa aji konsa Lidè k aji konsa se lidè pozisyonèl Paske trè souvan yon lidè pozisyonèl se yon flatè li ye Se li menm trè souvan kap dil bouche nenl bwè dlo santi. Mwen diw mèsi paske ou tap tande refleksyon sa a. Sa ou tap tande a se te premye pati a. Ou kab tande dezyèm pati a sou chèn YouTube Joseph Sauveur. Mwen envite w abòne kounye a pou kapab tande plis refleksyon.